Souvan, nou jwenn sa nan relasyon ni avan ni jodi a, e se sur ke n ap jwenn yo demen. Men lè nou aprann, lè nou konnen gen kèk bagay Nou pap fè yo ankò nan relasyon. Gen anpil moun ki konprann, ki panse ke otomatikman yo antre nan relasyon avèk yon moun, yo renmen avèk moun nan, yo ka fè sa yo vle, yo ka di sa yo vle. Sa vin koz ke le pli souvan relasyon konn kraze. Dè ke relasyon an kraze, se toujou fot lòt la, men pa fot pa w. Men souvan nou bliye ke Erè a konn sòti de 2 kote. Li ka sòti bò kote pa m, li ka sòti bò kote pa w. Kidonk, jodi a, Baby, pa ba m bliye. Bonjour. Bonjour chéri.
E jodi a, le sujet du jour c'est les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en couple.
Ok. Sujet nou pote jodi a se erè moun pa dwe fè lè nou nan relasyon avèk yon lòt. Lè nou renmen, lè nou marye, gen erè nou pa sipoze fè yo. Jodi a nou pral eseye ansanm mwen menm avèk Kisha pou nou pote
ti konsèy tout sa.
Avan nou kòmanse nap di. Merci a chak grenn moun ki envesti yon tan pou l te pataje kontni nou yo, pou yo abòne avèk chanèl la, pou yo like videyo nou yo e pou yo kòmante. Sa fè nou anpil plezi, pa vre cheri? Bokou bokou bokou bokou bokou nou pa gen mo pou n remèsye nou. E mèsi bokou mwen menm avèk Isham nou konte sou nou. E ke nou pral kontinye pataje videyo nou yo. Kèk konsèy ke nou genyen tout sa nou veki nou menm e ke nou poko veki. Se sur ke nap grandi de jou an jou, jodia nou a 2000 konbyen e gen yon jou nap a 10000, gen yon jou nap a 1 milyon, 2 milyon se ap yon gwo imans kè kontan.

E. Anpil lanmou. Anpil lanmou ke nou vini. Jodi a nou pote ti konsèy sa yo pou nou, erè sa yo pou nou, ke nou pa sipoze komè e ke m pa kwè n ap janm fè l tou. Avan nou kòmanse, kouri like videyo a. E alafen kòmante e pataje. Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en couple. Premye bagay ou pa sipoze fè. Lè ou nan koup, lè w nan relasyon avèk yon moun, lè w marye oubyen w renmen, premye bagay ou pa sipoze fè se, Pa panse ke ou fin koze ak madanm ou. Pa panse ke fi a ou fin chame nèg la. Souvan nou panse dè ke nou fin renmen sè fini e ke se madanm mwen, se mari m, m pa gen okenn efò pou m fè ankò. Sa se yon gwo erè nou pa sipoze fè lè nou nan relasyon avèk yon lòt. Paske sak te fèl vin kozavò la, sak te fèl li rete a, sak te bal anvi a, fòl toujou wèl, fòl toujou jwenn li. Kidonk, chache konnen kisak te fèw vin kozavèl. Toujou fèl. Si se tèks ou te toujou konn tèks li, ti lèt ou te konn voye ba li, e ti kado ou te konn pote pou li, fè yo. Paske li te renmen ou okòmansman, se si ke okou dèzane ke nou gen pou pase ansanm, lap toujou renmen ou. Sa se premye. Premyè erè ou pa sipoze fè lè ou an koup. Ou konn dezyèm bagay? Byen di.
Dezyèm erè ke nou pa sipoze komèt lè nou nan koup timoun, se sispann avèk kesyon pyèj nou yo. Lè m vle di, lè m vle di ke kesyon pyèj mwen sa vle di ke m gen dwa di Baby, rive sou Baby m di Baby, mwen menm avèk Rihanna kiyès ki gen pi bèl kò? Kiyès ki pi bèl? Pierre Thivivier kanpe non Li gen dwa annik diw li ah cheri Yana pi sexy pase w wi Wè fraz sal ba ou an kesyon sa repons sa li reponn ou an but li deranje pou tout jounen an Pa fè sa Erè sa timoun pa janm fèl poun di mennaj nou oubyen mari nou Baby tèl bagay fè tèl jan tèl bagay fè tèl jan non se pa bon ditou ditou ditou kwèm li pa bon Mwen menm si m rive sou baby m di baby mwen menm avèk foutbòl sal plis renmen Li dim football Li fè moman l dim sa map mouri sou plas Pa fè sa Dezyèm bagay nou pa sipoze fè timoun Sispann avèk kesyon pyèj yo Se pa bon ditou ditou ditou. Sa se dezyèm erè ou pa sipoze komèt lè w an koup Twazyèm bagay ou pa sipoze fè lè w nan relasyon avèk yon lòt Lè w gen mennaj ou lè w gen mari w Sispann sa a, wè sa a, sispann li. Sispann mete fanmi, zanmi nan relasyon nou. Gon yon mizik ki di, sa m pa janm bliye, m toujou pratike l nan lavi m, al yon bèl bagay lè de moun renmen, lè yo fache se yo k konnen, zanmi pa mele, fanmi pa mele. Fanmi s on pyèj nan relasyon, zanmi s on pyèj nan relasyon. Se yon pwazon li ye. Otomatikman, ou renmen. Ou antre fanm ou lagel e bagay la pral chanje. Depi fèm yon bagay m gentan rele manman m dil sa. M gentan rele papa m dil sa. Komsi se te mèt li li ye. Komsi se te wow kòm ka di. Komsi se te avèw te renmen. Egzat. M renmen avèk madanm mwen, m renmen avèk mesye a, nou marye oubyen nou an koup, nou poko marye nou fiyanse kèlkeswa jan li ye a, men depi nou an koup, Sonje, pa foure ni zanmi, ni fanmi nan relasyon nou pou yo pa bòykote relasyon an. Si nou fache, kèlkeswa sa nou gen ansanm, mete tèt nou ansanm, nou chita, nou diskite, nou jwenn yon solisyon. Pa chache entwi, pa chache viris pou n foure nan relasyon nou an. Paske lap on gwo pwoblèm. Sa se pou nou menm mwen avèk Richard se twazyèm pwoblèm, twazyèm erè ou pa sipoze fè lè w an koup. Depi gen yon katriyèm? Ah wi byen sur. Katriyèm erè ke nou pa sipoze fè lè nou nan relasyon timoun se sispann kritike mennaj ou.

ki pa bon devan zye w, kisa l ap fè? On jou maten w annik leve li pran ti pakèt li l ale. Paske l wè li pa pafè nan zye kò w. Kidonk meri, fòk yo ankouraje youn lòt. Egzakteman.
Fò nou goumen youn lòt. Fò si bebi fè sa menm si l pa bon, ou di cheri ah j'adore. Kisa? Ou jis pou ankouraje l. Par amou ou fè l. Oubyen ou di l li te ka fè l mye ke sa. Egzakteman, li te ka fè l yon lòt jan. Egzat. Men ou di l avèk yon ton, yon vizaj ki vrèman vrèman vrèman. Ankourajan. Eyy se pa bon rèv. Fò ou ankouraje menaj ou. Sa son erè nou pa sipoze fè. Pa kritike, se sa baby? Wi, pa kritike menaj ou. Ou pa sipoze kritike w lè w fè yon bagay ki pa bon. Ou pa sipoze tape tape do moun. Lè w fè manje pa esèl li pa gou. Ou gen dwa di m baby a jodi a sa k pase la a. Lanmè a genlè tonbe wi. La m pran l pou yon blag. Men gen mesye marye lè w nan kay avè l pou fè w manje swa l yon tipe sale oubyen.

Sese de manti an los qu'on est en couple. Sa se yon bagay ki ekstrememan enpòtan. Sa e pi gwo pwoblèm tout moun gen. Sese de manti an los qu'on est en couple. Sispann bay manti paske manti yo konn konik, manti yo konn koze pwoblèm, manti yo konn fè relasyon an kraze. Si chak bagay ki pase nan koup nou an, mwen menm te konn bay Kisha manti, sè sur jodi a li pa tap fè m konfyans. Depi wap bay manti moun pap gen konfyans. Otomatikman ou bay manti ou sanble yon vòlè. Sa se mwen, sa se yon bagay m toujou di. Yon moun kap bay manti li sanble avèk yon vòlè. Donk ann sispann bay manti. Menm lè bagay la fè mal, menm lèl fè byen. Rele l di l sa. Paske la verite tue, la verite blesse, men sè la verite. Donk menm lè m konn kicha pou m fache. Li konn fè gwo jalouzi, li mande m kiyès sa ye, otomatikman m dwe di l men kiyès li ye. Li mande m poukisa m fè sa, otomatikman m dwe di l men poukisa m fè sa. Sa ka rive apre m karese l, pase men nan tèt li, men m ba l yon eksplikasyon ki lojik, ki reyèl. Sispann bay manti lè nou an koup. Sa son bagay nou sipoze retni, pa bay manti. Si jodi a m pa ba w manti Edwin. Ou konn ap pale de Deza non? Non. Ditou pa. Ou konn bay ti manti pou pitit.
Sispann bay manti timoun. Pa bay manti nan relasyon. Pa bay manti. Menm lè nou fèk renmen, menm lè nou fiyanse, menm lè nou marye, menm lè nou kontinye ap viv nan kay, menm lè nou plase, pa bay manti. Paske manti a pap mennen okenn kote. Manti pa janm fè anyen de bon ke detui.

Mom li ap bege pou mal lopital. M pat ka sipòte.
M pat ka sipòte menm lè m te kite se vre men m te oblije retounen. Kidonk sispann fè sa. Paske. Wè sispann. Chak ti diskisyon madanm nan oubyen mesye an ap fon bagay, m rele l, nou fè nou pale, pale de tou e de, ren, kriye a chod larm. Apre sa ou rete di konsa a m pa ka kontinye ankò bagay sa yo. Menm w ap poze tèt ou kesyon poukisa se. Ti diskisyon, nou ka ranje sa antre nou. Mesye a oubyen madanm nan di non m pa kapab. Poukisa a chak diskisyon nou toujou sou kite? Sa se yon bagay ki vrèman toksik nan relasyon. Anpil, anpil, anpil, anpil. E sa k fè, jan Baby sot di talè a, gen fi oubyen gen gason ki toujou ap bay manti. Larezon pou lakèl yo toujou ap bay manti, se paske chak yo pè pou rive sou moun nan pou yo di. Baby m fè tèl bagay. Poukisa? Paske l pè pou w kite l. Paske l Le moman ke l pral di w sa, ou pral fè yon diskisyon avè l, premye bagay ou pral di, poukisa m ta avè w? Poukisa w fè m sa? Eske m merite sa? Evite fè sa. Li toksik jan m sot di an nan relasyon an anpil, anpil, anpil, anpil. Chak ti diskisyon nou sou kite. Baboo gwo erè moun lè 2 moun an koup pa sipoze fè. Ki erè?
Baby lè w an koup, Sispann sa Kòmsi retire l nèt Sispann kritike zanmi mennaj ou Zanmi mari ou Fanmi mari ou Mwen imajine w e ke Ou renmen ak moun nan Zanmi l yo vagabon Li retounen w ap di eh Mwen menm Kessy Mwen pa vle Kessy Kessy pa yon nèg vagabon konsa Yon nèg Msi ki renmen kreye konsa. M pa renmen lè w sòti a misye. M pa alèz lè w sòti a misye. E manman w pa konn moun pès konsa. Li gen tounen l sou joure, li gen tounen l fè sesi, li gen tounen l fè sela. Mwen m pa alèz avè l. M pa alèz avè l m pa p chita avè l. Papa w move moun. Pa gen moun lougawou konsa. Eseye pa kritike menm lè m konnen sa ka fè mal jan moun nan ye a. Men pa kritike l devan mennaj ou, devan madanm ou, devan mari w. Paske sa son pwoblèm. Imajine w n ap fè yon dine an fanmi, m ap gen entansyon pa envite w paske m konnen ou pa konfòtab lò lè manman m la, lè papa m la, lè zanmi m yo la, ou pa konfòtab. Lè sòti ant ami yo, m ap fè yo pou kont men m p ap sòti avè w. Sa son pwoblèm li ye. Kidonk, pa kritike zanmi mennaj ou, pa kritike fanmi mennaj ou. Baby, èske gen lòt erè moun pa sipoze fè lè yo an koup? Wi.
Sispann soti san w pa met mennaj ou okouran. Woy, woy, woy, woy! Paske tou manti pa fon. Woy, woy, woy, woy!
M pa t konn sa a.
Sispann fè sa. Paske le menm moman ke w soti la, ou panse mennaj ou ap okouran?

Mesye pa al nan krèy san n pa di mal pou li.
Medam pa al oasis san n pa di mesi.
Eske gen erè nou pa sipoze fè lè nou an koup toujou? Genyen bebe? Je panse ke wi. Lè e ke w an koup, toujou konnen mennaj ou se zanmi w, madanm ou se zanmi w. Pa pran l Sispann sa. Sispann pran mennaj ou sèlman pou mennaj ou. Sispann pran mari ou, madanm ou sèlman pou madanm ou, mari ou. Pran l pou zanmi w tou. Pran l lè w bezwen konsèy, se li menm pou w vin mande. Dèfwa fò w inyore ke l lan gou. Jis rele l, pale avè l tankou yon zanmi. Livre w ba li. Sispann panse se sèlman mari w, madanm ou li ye.

Les amis la famille sispann konpare nou avèk ex lè nou an koup pa mete w anfas ex la paske ex la sil te osi enpòtan li patap ex jodia li fè pati de pase kidonk kitel nan pase kitel mouri nan pase a kitel antere nan pase a kitel plase kotel ye a jounen jodia se ou ki enpòtan. Paske se ou menm ki enpòtan jodi a paske se ou ki nan plas la. Si li te osi enpòtan ke sa li pa tap nan plas kote li a, se li ki tap nan plas ou. Piske se ou ki nan plas la, pa konpare ou avèl. Jis bliye sa.
Ok, sispann konpare nou avèk ex. Chaje yo. Sispann kenbe nimewo ex sou telefòn nou timoun li pa bon tout ex.

Men se reyèl, son bagay nòmal. Pa gen gason ki pral pran madanm ou, mennaj ou pou zanmi l vre. Dayè m gen yon bèl madanm konsa, hein, gade pou wè. Yon bèl madanm konsa, ki nèg ki pral aksepte zanmi l vre? Men m ta renmen nou poze kesyon nan kòmantè a tou, èske m gen zanmi gason? Nèg sa, sa l ye la, hein?
Sa l ye la? Sa l ye la? M ta gen bèl madanm sa pou nèg chwazi zanmi l sèlman pou l ye? Nan! Negatif. Mesye pa aksepte madanm nou zanmi gason sou oken fòm. Men fò konnen tou epa tout gason ki gason. Non, m pa bezwen konn sa l ye. M pa bezwen konn si l gason sou po, si l gason anndan, les amis, mes frères pa aksepte sa. Pa aksepte madanm nou zanmi ankenn gason. Paske lap koze pwoblèm pi devan. Pa aksepte sa. Gen erè toujou. Si nou pè pou n bay erè ki gen nan relasyon n ap kòmanse n pap janm fini. Se toujou yon plezi pou nou pataje sa nou menm nou jije bon pou pataje avèk piblik la e jodi a nou te vini pou n pataje le sujet du jour ki se te.
Les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on est en couple. Gon pakèt erè nou fè lè nou an koup sispann yo paske. Si nou bezwen konn erè toujou mezanmi jis comment epi nap ekri nou ti erè ke nou menm nou pat vle di nan video a pou jis pou sa pa pi long. Se sûr ke sa se yon volume 1, ap gen lòt volume paske
plen erè toujou, pap janm pa gen erè, c'est sûr que l'erreur est humaine, c'est sûr que. Dakò, dakò. Men, lè w konnen l ou fè l, li pa erè ankò. Donk mwen m di madanm mwen m pa dakò li zanmi gason. Manman m toujou di evite miyò pase mande padon. Avan l ale l te toujou aprann mwen sa. Evite miyò pase mande padon. Otomatikman w evite, gen yon pakèt bagay ki pap janm rive w. Mwen di madanm mwen m pa aksepte l zanmi gason. Kou nou a imajine w lal zanmi yon gason an kachèt. Epi yon bagay ki pase jan n panse n nan zè, jan n konnen n konnen an. Oke? Li pral di m son erè k fè. Non, li pa ka erè. Paske m gentan aprann li evite miyò pase mande padon. Otomatikman w evite, ou pa nan mande padon aprè. Lerè an èt imèn, se vre. Men lè w konnen li pa erè ankò. Li son fot grav. Chè zanmi merci. Baby merci. Merci a toi aussi chérie. M te kontan e map toujou kontan pataje ti moman sa yo e nap priye, nap travay, nap goumen dur pou koup la toujou rete soude pou n toujou pote bèl konsèy solide pou le public se te toujou e avèk vou Jèvèl Indija.